Pèp ayisyen, jenès peyi a, fyète peyi a, espwa peyi a, chans peyi a, n ap kòmanse pa felisite jèn ti mesye Grenadye yo pou yon travay, yon djòb byen akonpli. Mesye sa yo se fyète nou, se fyète peyi a. Men lè nou fin felisite mesye Grenadye yo, M pral fè nou wè iwoni ki gen nan afè Grenadye sa a. Menm depite, menm senatè kourè Youri Latòti, Boplan, depite Gari Bodo, Selesten, tout Ève Foukan. Yo kanpe yo di w dyaspora pa ladan l. Men lè yo bezwen, yo sèvi a dyaspora a. Paske lè nou gade grenadye yo, 80 pousan ladan yo fèt andeyò peyi a. Yo fèt Ozetazini, o Kanada, an Frans, an Bèljik, o Japon, yo fèt tout kote. Men lè yo te bezwen sèvi avè yo, yo di yo viv lè grenadye, viv piti Dayiti yo. Bagay sa lè poul sispann. M toujou dil nou gen jèn gason, jèn fanm nan dyaspora menm jan an Ayiti kap briye. Gade jan ti mesye sa yo tap briye jiskaske yo vin al pote konkou yo pou peyi yo. M fyè de yo. M fyè de tout ekip la. Menm sak fèt an Ayiti yo, menm sak fèt an deyò dAyiti yo. Paske nan kè yo, se santiman ayisyen, amou pou patri a ki egziste, ki la. Jenès peyi a. Nou pral pale de dola 50, nou pral pale de kòb petro karibe, nou pral pale de oni, nou pral pale de ona, ona ke youri latòti, kal mira kantav fin piye fin dechapiye avèk yon pakèt lòt moun. Youri latòti bezwen prezidan de la repiblik, misye ap fofile kòl a dwat, lap fofile kòl a gòch, menl bliye. Ke ant li menm, manman l, frè l, kouzen l, pati politik li a, yo pran plis ke 80 milyon dola. Manman an pran 15 milyon dola pou peyab sou 30 an. Manman an gen 82 zan, kilè l ap peye l yo? Tout sa se vòl, se abi ke y ap fè peyi a, ke y ap fè jenès la. Bagay sa yo pa ka kontinye ankò. Jenès peyi Dayiti, avni peyi a, espwa peyi a se sou nou, sou jenès la, ke l nan dyaspora, ke l an Ayiti. Laprèv grenadye yo sot ba nou l, montre nou l. Ke nan dyaspora a, lè lè a rive pou n vin pote sekou, n ap pote, yo pote sekou pou peyi yo avèk la tèt wot ankò, yo reprezante peyi a. Malgre yo vòlè yon match foutbòl nan men yo, ki te ka mennen yo byen lwen. Jenès peyi Dayiti. Pwoblèm peyi a se pa yon moun pou n retire sèlman, se pa Jovenel Moïse. Jovenel Moïse pou kont li pa pwoblèm peyi a. Se tout nèg yo, ke l nan sosyete sivil la, ke l nan palman an, ke l nan chanm sena a, ke l nan kabinè ministeryèl yo, ke l nan direktè biwo yo, tout nèg yo ede pou vòlè kòb petwo karibe, kòb dola senkant. Kòb CIRH, kòb ona, kòb onu. Madan prezidan li menm se demonte l demonte onu an avèk swè l. Epi ki moun k ap peye, ki moun k ap soufri se peyi avèk pèp la. Se jenès la k ap soufri. Jenès peyi Dayiti, semèn k ap vini an pral semèn desizif nou. Semèn ki pral k ap vini an, le 6, le 7, le 8. Se mete kanson fè sou nou. Mete kanson fè sou nou. E m ap vin avè nou, menm abit sa a ki vann match la, kote misye soti, li soti Kata. Se menm Kata sa a ke Andy Aped avèk Bochit, Bochit, minis afè etranjè la, avèk de twa lòt moun al vann peyi a, tout richès peyi a pou yo. Mezanmi son si yon nèg de Qatar ka fè jèn jènès Ayiti a nou match foutbòl sa l fè la vòl abi ke l fè la lè Qatar antre n Ayiti pou l vin pran lò pou l vin pran lò pou l vin pran dyaman pou l vin pran petwòl nou an sa yo pral fè pèp ayisyen an paske yo gade n kòm ti nèg nou wè o Qatar se esklav yo te konn vann nou. Epi kounye a yo pral vin domine richès peyi dayiti a yon ti pèp nwa ankò poukisa daprè w nou menm yo pran nou pou anyen se poutèt sa endyen al pèt al chèche yo e se pa endyen ap pèt sèlman men se fowòm ekonomik yo men se sektè ekonomik yo Sektè prive a, yo tout yo responsab. Se table raz ki pou fèt, se pa Jovenel Moïse sèlman. Se table raz, tout depite, tout senatè, tout minis, prezidan, tout moun fèt pou ale. E kòman nou ka fè pèmèt ke anbasadè ameriken an al antreteni avèk yon vagabon kou M. Bernanger nan CEP a pou prepare eleksyon. Se koudeta yo pral ba nou ankò. Yo pral fout nou lòt prezidan ankò. Jenès peyi dayiti si nou pa frape byen avè pou nou di blan kolon sa yo blan esklavajis sa yo ke sa pap fèt ankò an ayiti ke nou jenès la nou gen solisyon pou peyi a ke nou jenès la nou pare pou nou pran avni peyi a nan men e men mesye nou redi pou nou rete nan men eta ke nou ye a Se premye peyi map gade kominote entènasyonal la al la chanm yo pa deklare yo persona non grata al pale avèk yon dirèk prezidan CEP Bèlanje Leopold Bèlanje tchoul volè vagabon epi l chita la lap mache sou moun se sèl peyi map gade ke kote kominote entènasyonal la gen dwa di kisak pou fèt kisak pa fèt yo pa fout dife sou yo pa fout tye yo. Alò n ap kite kolon sa yo, esklavajis sa yo dikte sa k pou fèt ann Ayiti? Ki lè n ap met gason sou nou pou n fè menm jan avèk ti mesye Somali yo? Pye atè, pantalon chire, AK-47 yo nan men yo, y ap vide sòlda etranje atè, sòlda ameriken, sòlda Nasyonzini, yo vide tout. Kou ap panye fatra. Epi nou menm an Ayiti, depi blan an kanpe devan nou, o, nou pa ka pale avè l konsa. Koule gyèt manman blan an! Met gason sou nou! Leve kanpe! Pran peyi a an men! Se mwen menm Jovenel Tib, ansèman brigad Hector Yobe, manm OVKB World News. Fòk Ameriken avèk tout Fransè avèk tout fucking Kanadyen yo va eskize m.